Malgre difikilte yo, Bondye pa sispann travay. Malgre pwoblèm yo, Bondye pa sispann travay. N ap di bonjou, bonswa a tout zanmi k ap tande nou swa Ayiti oubyen aletranje, oubyen k ap tande nou nan maten oubyen nan lasware, kèlkeswa lè w ap tande nou an, nou di w bonjou, nou di w bonswa, e nou byen kontan pou nou salye w nan non Senyè a ki gen tout pouvwa a.

Nou vrèman vle di Senyè a mèsi pou tout sa l fè pou nou, pou nuit lan ke l fè n pase, pou maten an ke n kapab leve. Letènèl kanpe avè nou, Letènèl kanpe avè nou. Fò nou ta engra pou n pa ta di Bondye mèsi pou tout sa l fè pou nou. Ann di yon priyè, Senyè Dye, Papa nou ki anwo nan syèl la, Bondye nou ki renmen nou, Senyè, Bondye Abraram nan, Bondye Izarak la, Bondye Jakòb la, Bondye pèp Izrayèl la, ou menm ki retire nou nan fènwa e ki mennen nou nan limyè, maten an nou vini devan twòndegras ou, nou rekonèt ke Senyè Dye, san ou menm nou pa anyen, e nou mande w tanpri w va akonpanye nou lè nou sòti, lè pou n antre, lè n ap dòmi, lè pou nou reveye, e tout bagay nou remèt ou tou sa, e nou vrèman mande w tanpri. Ou va touche chak zanmi oditè oditris emisyon tas kafe matinal ou va kite yon benediksyon nan lavi yo senyè mèsi pou gras ou pou amou ou pou byenfè ou e mwen remèt ou emisyon sa se nan non kris la kem priye ou a lui swa la glwa pou le syèkle dè syèk amèn. Zanmim yo frèm ak sèm yo nou pati pou nou pase yon trè trè trè bon moman ansanm deja nou kòmanse pase yon bon moman ansanm avèk James Alcindor kap chante gadon glwa son bèl mizik. Alelouya e senyè a pwoteje nou senyè a toujou la poul gade nou senyè a toujou la poul pran swen nou zanmi oditè oditris abòne emisyon taskafe matinal yo felisitasyon kenbe fèm pa lage Mwen vrèman kontan pou sipò ke nou ap bay avèk aktivite sa a. Nou entèlijan anpil, nou se de moun ki entèlijan anpil. Vrèman felisitasyon a nou menm ki chwazi pran yon tan pou nou tande levanjil, ki chwazi pran yon tan pou nou koute pawòl Bondye e aprann paske nou entèlijan, nou pa vle rate vwayaj la, nou pa vle ke lè legliz ap anlve pou nou menm pou nou pa ale, donk nou anbake nan yon sòt de fòmasyon kote ke nou ap aprann de jou an jou kòman pou nou konnen Bondye plis, kòman pou nou konnen labib plis, kòman pou nou konn sa kap pase nan bib la e esperans syèl la 2 bagay ke nou bezwen mete konfyans nou ladann. Vrèman m felisite nou pou sa e m felisite nou tou paske nou toujou kite yon like pou sila yo ki toujou kite yon like paske gen moun ki konn bliye men m ankouraje sila e ou menm ki toujou bliye pandan w ap gade videyo a mete dwèt ou sou like la lè w fè sa se pa pou vante nou se pa pou achte figi nou. Men se paske ou konnen kisa sa ap fè kòm efè. Yonn nan bagay ke l fè kòm efè, li fè YouTube bay pataje l plis. Paske si YouTube gade li wè pa gen twòp like, pa gen twòp kòmantè, pa gen twòp moun ki gade videyo a jiska lafen, men YouTube ap di se yon videyo ki pa tèlman enteresan. Men si YouTube gade l wè anpil like, anpil kòmantè e moun yo rete gade l jiska lafen, men YouTube ap di a ben ok, se yon videyo ke m bezwen ba l ale pi lwen avèk li. Donk ankouraje fè sa, paske sa se djòb pa ou, mwen menm djòb pa m nan se travay, prepare videyo, e mwen menm m fè plis tan ap travay sou travay sa, pou m kapab pote l ba ou, ou menm w ap ede mwen, w ap ede mwen, e pa sèlman mwen menm w ap ede, w ap ede tèt ou tou, paske lè w fè sa, Bondye li menm li p ap gade w nan zye, Bondye pral beni w davantaj, e benediksyon an se pou ou l ap ye, e anplis tou kè w ap transfòme, non sèlman kè pa w ap transfòme. men wap ede lòt moun gen yon transfòmasyon ki fèt nan lavi yo amen amen. Nou vreman Nou pral antre nan sijè nou pou jodi a Sijè nou pou jodi a Son sijè ki vreman enteresan E kote ke nou pral pale ou de 2 pèsonaj Ke petèt ou pa tro tande pale de yo Paske yo pa tèlman pale de yo, men mwen menm mwen vle pale de yo maten an. Nou pral pale de Akilas avèk Prisil. Donk, Akilas avèk Prisil, ki moun yo te ye? Ki moun yo te ye? Donk, ou kab poze kesyon, ou ka di, hey,

m pral di w poukisa yo pa plis, yo pa tèlman pale de yo, e paske ou genyen Pyè, ou gen Pòl, ou genyen, ou genyen Apot yo, ou tande pale de Pyè kanmenm, w ap tande pale de, Pyè li menm li fè pale de li anpil, paske nou konnen kòman Pyè e sèvitè de Jezi Kris eksetera e ki se yon moun ki emosyonèl li gen yon istwa ansanm avèk Jezi Kris lè w li 4 evanjil yo w ap wè Pyè lè w li 4 evanjil yo w ap wè Matye w ap wè lòt disip yo donk disip de Jezi Kris yo genyen ki pi popilè ke lòt e tankou gen lòt disip ke w pa tèlman konnen nan 12 disip yo ke ou jis konn non yo men ou pa konn aksyon yo paske pa gen twòp detay sou yo, men lè w jwenn Pierre, lè w jwenn Paul, lè w jwenn e bon Paul se pa te se pa te Jésus ki te pran l menm epòk, se pa menm lè Jésus te pran Paul avèk Judas Iscariot, avèk Pierre, avèk Jean, fils Zébédée yo, non. E Priska, padon, Akilas avèk Prisil, ou pa tèlman tande pale de yo paske yo pa gen twòp, yo pa ekri ni se pa tankou de moun ki ekri de liv, se pa tankou moun de moun ki ekri de tèks. Pòl li popilè anpil, non sèlman pou aksyon l, men Pòl ekri anpil, se sa k fè ou jwenn Pòl popilè konsa. E Matye ekri, se sa k fè ou jwenn Matye, e m ta ka di, gen de bagay ke yo ekri sou yo, men lan Bib la, yo ekri sou Akilas avèk Prisil, yo pa ekri anpil bagay sou yo, men sèlman ti sa ke yo ekri a, nou gen tan aprann anpil anpil de yo menm. Donk nou pral pataje ansanm avèk ou de Akilas ak Prisil ki moun ke yo te ye. Se tit klas lan, se tit emisyon nou pou jodi a. Akilas avèk Prisil ki moun ke yo te ye. Pou kòmanse nou kapab di ou ke Akilas avèk Prisil se te yon koup, yon koup. Yo marye, bon, yo marye, yap viv ansanm, donk son koup marye. E yo te ini yo pou yo sèvi Bondye. Men selon sa nou li, nou pa wè ke yo te gen pitit. Sa pa vle di ke yo pat gen pitit non. Men tèks ke nou li a, ki pale de yo a, Li pa di nou ke Akilas avèk Prisil te gen pitit. Nou pral li pou ou nan Travay. Travay se ak pou moun ki gen liv franse, bib franse. Men la nou vle panche plis sou kreyòl la pou nou ka ede majorite frè nou avèk sè nou ayisyen ki tout kote nan mond lan. Paske nou gen yon pawòl ki di kreyòl pale, kreyòl konprann. Avèk kreyòl la, n ap plis pi byen konprann. Donk se youn nan rezon ki fè mwen adopte kreyòl la plis. E nan Travay chapit 18 vèsè, n ap li pou ou vèsè 2 e vèsè 3 a, ki sa li di? Li di ke arive la, banm li, banm li vèsè premye a pito pou nou ka byen konprann. Apre sa, Pòl pati, li kite lavil Atèn, li ale lavil Korent. Rive la, rive la, Li kontre yon jwif yo te rele Akilas, moun peyi Pon, ki te fenk rive soti Itali, ansanm ak madanm li yo te rele Prisil. Apre Seza Klod te bay lòd pou tout jwif te kite lavil Wòm, Pòl al wè yo. Uhmm. Epi li rete lakay yo. Li tap travay ansanm ak yo paske li te gen menm metye ak yo. Li te konn fè tant an twal. Amen. Selon sa ke nou li la a, se ke Pòl te kite yon kote ki rele Atèn e ke Yo ale yon lòt kote, yo ale a Korent. Pòl ta ale a Korent. Bon, pandan m ap pale avèk ou a, m pa konnen Korent ki kote li twouve l. Donk, so, mwen gen, mwen, m ta dwe fè yon rechèch pou m konnen ki kote Korent te ye. Men sa nou konprann, nou, nou konprann ke

Donk, lè Pòl rankontre avèk li, yo mete tèt yo ansanm paske se moun k ap sèvi Bondye ke yo ye, yo gen menm konviksyon, yo gen menm fwa. Donk, yo mete tèt yo ansanm. Yo mete tèt yo ansanm poukisa? Paske gen yon sèten Seza Klod ki t ap dirije Wòm ki te fè yo, tout juif yo, kite Wòm. Donk, yo kite Wòm, yo vin ale a Korent. Pòl te gen yon lòt rezon ki te fè l rete ansanm avèk Akilas e avèk Prisil apre lafwa ke yo gen nan Bondye, sèke yo gen menm metye, yo konn fè tant avèk twal. Se fezè de tant ke yo te ye. Enhen. Ki sa k pase, frè m ak sè m yo, lè w ap sèvi Bondye? Ou toujou bezwen yon moun ki nan menm branch avè w ki ka konprann ou pou mete nou ansanm pou nou sèvi. Nou wè ke Akilas avèk Prisil yo ini yo pou yo sèvi Bondye. Sa se premye bagay nou remake lakay yo. Yo se yon koup kretyen, men yo ini yo pou yo sèvi Bondye. Nan vèsè 18 la, Pòl te vin kite Korent. Nan vèsè 18 la, li di Pòl rete kèk tan ankò lavil Korent, apre sa li kite frè yo. Li anbake sou yon batiman pou peyi Siri ansanm avèk Prisil ak Asil ak Akilas. Mph. Donk, li menm avèk Prisil avèk Akilas, e yo vin kite Korent. Pòl te gendwa jis kite Korent Epi l ale kote l prale a, san l pa t ale ansanm avèk Prisil avèk Akilas. Ou wè yo tout ale ansanm, sèke ekip la ap mache trè byen. Donk, Pòl te byen kontan de akonpayeman Prisil avèk Akilas. Kounye a, n ap kontinye toujou pou nou wè aksyon yo, paske Bib la pa ban nou twòp detay sou yo, men n ap aprann de yo kanmenm. Nou wè Premye bagay ke nou aprann de yo, gon konplisite antre yo, yo gon koneksyon antre yo, yo ini yo pou yo sèvi Bondye, yo ini yo tou antan ke koup, e lè yo deplase, yo toujou deplase ansanm. Donk sa se sa nap swiv de yo menm. E koneksyon an te tèlman pozitif ant yo menm avèk Pòl, Pòl te deplase, yo deplase ansanm, y ale kote yo prale a, yo ta prale yon lòt kote, y ale ansanm. Nan vèsè 24 la, nou pral gade aksyon Akilas avèk Prisil toujou. Yo di nan vèsè 24 la, yon Jwif yo rele Apolòs rive lavil Efèz. Se te moun lavil Al, Aleksandri. Nonm sa a te konn pale byen. Li te konn tout sa ki te ekri nan Liv yo. Yo te montre l chemen Bondye a, epi lè sa a, li te cho pou l te anonse pawòl la. San dezanpare, li t ap montre moun yo tout sa li te konnen sou Jezi yon jan ki konfòm ak verite a. Men, se batèm Jan ase li te konnen. Hum, hum. Li t ap pale avèk fòs konviksyon nan sinagòg la. Lè Prisil ak Akilas tande l, yo pran l yo pran l avèk yo epi yo fin montre l li yo fin montre l chemen Bondye a yon jan ki pi konf ki pi kòrèk. Amèn. Ki sa k pase? Pandan ke Prisil avèk Silas avèk Akilas rive nan peyi Efèz, yo rankontre Apolòs. Nou konn tande nan Bib la kote l konn di ke gen moun ki di yo se disip Timote, Gen moun ki di yo se disip Apolòs. Enben, se Apolòs sa a, ki te yon moun ki fòme, ki te yon moun ki te renmen Bondye e ki gen yon zèl, ki t ap preche levanjil nan sinagòg yo. Men, Prisil avèk Akilas genyen plis konesans de Bondye, yo konn bagay la pi byen, pi kòrèk. vin twouve ke Apolòs li menm li te resevwa batèm Jan Batis lan sèlman, men l pot ko genyen dimansyon batèm Sentespri, batèm Jezi Kris lan pou l ta gen bagay la pi kòrèk. Ebyen, li preche avèk anpil klarte, men li manke toujou. Enben, misyon Prisil avèk Akilas se ta ouvri zye li. Enben, ki sa yo fè? Yo pran Apolòs epi yo montre Apolòs bagay la pi klè. Ou konnen, si Apolòs se te yon moun ki te ògeye, Prisil pa t ap ka ouvri zye l avèk Akilas. Donk, sa montre ke Apolòs te dakò pou ke kite Prisil fè travay la avèk Akilas nan lavi l. Ki sa yo di nan Bib la? Yo di ke e Prisil ak Akilas tande l. Lè w vle ede yon moun ou bezwen tande l. Donk, sa vle di Prisil avèk Akilas yo te gen ekout. E anpil fwa, nou met nan tèt nou nou vle ede moun, epi nou pa vle tande moun nan. Si nou pa tande l, kòman n ap fè konprann pou n ede l? Donk, sa nou aprann de Prisil, se ke yo te gen e atansyon. Yo te bay atansyon. Ebyen yo te konprann e Apolòs, yo te tande Apolòs epi yo te ede l. Yo te ede l pou ke l fè travay la pi byen. Apolòs te tande yo, ebyen Apolòs vin pi kòrèk nan travay li. Apre sa, Nou pral wè yon lòt kote ankò yo pale de Prisil avèk Akilas, men se Pòl k ap voye yon salitasyon pou yo nan Women Nan Women, Pòl voye yon salitasyon pou yo, kote ke Pòl ap salye yo pou e, e, paske w konnen Pòl te pase yon tan ansanm avèk yo, men Pòl pa t menm kote avèk yo lè sa a, men Pòl te di Lespri li voye salitasyon pou plizyè moun. Pandan l ap salye plizyè moun, li pa t bliye salye yo nan Women chapit 16, vèsè 3 avèk vèsè 4 la. Men ki sa Pòl di, Di Priska avèk Akilas Di Prisca avèk Akilas bonjou pou mwen. E fò m di w an an e yo te gon lòt fason ke yo te konn rele Prisil, yo te konn rele l Prisca osi. Li di, Di Prisca avèk Akilas bonjou pou mwen. yo tap travay avèm nan sèvi Jezi Kri a. Waww! Yo te riske tèt yo pou sove lavi mwen. Se pa mwen menm sèlman kap di yo mèsi, men se tout legliz lan ki nan moun ki nan moun lòt nasyon yo kap di yo mèsi tou. Tande byen. Prisil avèk Akilas te fè bon travay tout kote yo pase. Prezans Prisil avèk Akilas bò kote Pòl se te yon èd li te ye pou Pòl. Pòl temwanye sa, e Pòl di, Nonsèlman yo kanpe nan batay la avèk li nan Jezi Kris, men yo te riske vi yo, yo te riske tèt yo pou yo sove lavi Pòl. Epi Pòl di, se pa mwen menm sèlman k ap salye yo. Gen yon pakèt lòt moun nan lòt nasyon k ap salye yo tou. Enben, si moun sa yo salye yo, se petèt paske Pòl pale byen de yo, e se petèt tou paske yo te petèt rankontre avèk moun sa yo. Donk kisa nou wè de Prisil avèk Akilas? Nou wè Prisil avèk Akilas se te moun ki gen bon kè. Paske yo pa t sispann sèvi Senyè a, yo pa t sispann onore Senyè a. Nou wè Prisil avèk Prisil avèk Akilas yo te gen yon lanmou yonn pou lòt, men yo te gen yon lanmou ki bokou pi fò pou Bondye. Nou wè kòman yo sèvi Bondye. Nou wè kòman ke yo pa ezite riske pwòp vi pa yo pou yo sove lavi lòt moun. Pòl temwanye de sa. Donk, mwen menm avèk ou frè m ak sè m yo, si nou an koup, si nou marye, ou si nou pa marye, men moun sa yo, yo sèvi nou modèl e yo moutre nou kijan ke yo bay tout yo menm a Bondye e ke rezilta li te trè pozitif bò kote yo, kote ke yo enspire nou ke yo se de moun kap sèvi Bondye. Nou remake ke yo renmen Bondye anpil. Nou remake ke yo te genyen metye nan men yo, yo te konn fè travay, sa vle di yo pa te sèlman ap sèvi Bondye men yo te kon metye nan men yo, yo te fezè de tant. Nou remake ke Yo te gen inite antre yo. Nou remake ke yo te ekspoze vi yo pou yo sove lavi lòt moun. Yo pa te de moun ki te egoyis, men yo te wè enterè lòt moun, yo te toujou pre pou ede moun. Donk se yon modèl moun sa yo ke nou bezwen swiv. Mèsi anpil zanmi m yo, oditè oditris yo, paske nou tap tande emisyon sa, paske nou tap swiv klas sa. M espere ke klas sa va sèvi w pandan lavi w. pou kapab aprann de Prisil avèk Akilas, e nou li pou ou nan Ak chapit 18, e vèsè 2, 3, nou li pou ou nan Ak chapit 18 vèsè 18, e vèsè 24 e 26, e kote n t ap aprann de Apolòs osi, e answit nou te li pou ou nan Women chapit 16 vèsè 3, 4, si ou vle ou kapab apwofondi lekti sa a. Mèsi, kounye a nou pral di yon priyè

Adorabe tandre pè selès bon bèje bon papa dous papa agreyab papa devan ou nou vini devan twòn de gras ou nou vini kote ke nou ap mande w padon pou peche nou yo e se peche nou yo ki mete yon separasyon ant nou menm ansanm avèk ou menm se peche nou yo ki fè ke nou manke efikas Menm nan travay ke nou ap fè pou nou glorifye non ou, nou manke efikas paske gen peche nan vi nou ki kòm de zepin ki anpeche nou mache kòrèkteman avèk ou menm. Nan minit sa, Senyè Dye, m ap leve legliz lan devan ou, m ap leve frè m ak sè m yo devan ou. M ap priye w pou famiy sa a. O, Pè trè sen, m ap priye w kapab ede legliz, ede pastè yo, Ede predikatè yo, ede evanjelis yo, ede frè n ak sè nou yo. Pa kite nou peri, Senyè Dye. Pa kite nou sikonbe, Senyè Dye. Pa kite nou fè wout kwochi, Senyè Dye. Pèmèt ke, Senyè Dye, nou plante nan ou menm, tankou yon pyebwa ki plante bò yon rivyè e ki bay fwi, lè moman, sezon yo rive pou nou bay fwi. Papa, se ou menm ki pye rezen an, nou menm se branch ki kole nan ou menm lan. Pèmèt ke nou pote fwi. Pèmèt ke nou gen lanmou nan kè nou pou pwochen nou. Pèmèt ke nou prè pou n sipòte moun. Pèmèt ke nou sispann egoyis. Pèmèt ke nou sèvi ou de tou kè, de tou kè, de tou kè. Mwen priye ou pou chak zanmi, chak oditè, chak oditris,

E Seigneur Dieu yon bagay lakay li ki se rancune li trè rancunier Seigneur Dieu ou kapab travay Seigneur Dieu pou chanje sa lakay li paske li pa wont poul di men defo l gen lakay li li pa wont poul di men pwoblèm li men li pa renmen l li vle chanje l mwen priye w ke w kapab ede l Seigneur Dieu paske li fè anpil efò pou l renmen moun, li fè anpil efò pou l pwoteje moun, li fè anpil efò pou l sipòte moun. Bri yo pou Mèt Athurin Seigneur Dieu. Ede l avèk fanmi l, ede l avèk timoun yo, ede timoun yo, ede l souple. M priye w pou lè kasa majò, lè volè l. M priye w pou Régis e fanmi. M priye w pou fanmi Gauthier, fanmi Régis lan. Lè Christalin yo m priye w pou yo. Afè sosyal mwen priye w pou yo Père Très Saint. M priye w pou Guy la Père Très Saint. M priye w pou Manuela Verly, Pè Trè Sen. M priye w pou Jeanine Badio, Pè Trè Sen. M priye w pou tout famiy Richard lan, Pè Trè Sen. M priye w pou tout famiy legliz lan, Pè Trè Sen. M priye w pou tout famiy Tas Kafe Matinal la, Pè Trè Sen. Nou mande w padon pou peche nou yo. Nou remèt ou jounen an, Pè Trè Sen. Nou mande w tanpri, se nan non Kris la ke nou priye w, a lui swa la glwa pou le syèkle dè syèkle. Amèn. Zanmi m yo, frè m ak sè m yo, li te bon pou nou te ansanm. E nou vrèman kontan pou nou te pase moman sa ansanm. Se la nou mete yon fen a emisyon an pou jodi a. N ap kase randevou pou demen si Dye vle pou yon lòt tas kafe matinal. Ale an pè. Ke Bondye beni nou. Bòn joune tout moun.